Poul langyèt manman w, langyèt manman w Deyèl, Deyèl Delis langyèt manman w Deyèl Delis langyèt manman w. M salye tout moun, m salye tout pèp ayisyen nèt e m felisite tout pèp ayisyen nèt, tout moun, tout moun ki te kanpe dèyè Ariana ki t al nan konkou sa an Afrik, tiktokè, tiktokez yo, m salye nou, fòs nou, kouraj nou, deteminasyon nou. M sale tout pèp ayisyen, tout jèn nan tou, tout moun ki te kanpe dèyè Ayana m salye nou. Jodi a n ap mande lapè an Ayiti. Lapè, lapè, lapè. M konnen nou tout vle lapè an Ayiti. Men si n vle lapè an Ayiti fò n travay pou lapè. Premyeman nou menm viv ansanm nou vle lapè an Ayiti. Nou vle chanjman, nou vle avansman, nou vle devlopman an Ayiti. Nou vle tèt ansanm. Inyon sa nou fè dèyè Ariana an fè l. An fè l pou n sove Ayiti. Men jodi a tou nap di Ariana dwe pase lan èpòt Toussaint Louverture a pou l antre Ayiti. Ayana pa dwa pase pa wout pa bwa. Seleksyon nasyonal la dwe antre lan èpòt Tousen Louvèti a. Pèp ayisyen an dwe vwayaje lan èpòt Tousen Louvèti a. Dezan epik, blan ameriken fèmen èpòt nou. Poukisa ou pa konprann, ou pa konnen. Nan gwo peyi lagè gwo zam misil ap tire tout èpòt ap fonksyone blan ameriken fèmen èpòt nou nap mande pèp ayisyen an menm chèn solidarite sa nou fè dèyè Ariana a ann fè menm chèn solidarite sa pou n ouvè èpòt Tousen Louvèti a ann fè chèn solidarite sa pou blan sispann kraze kay malere malerèz ki bò èpòt la pou yo ouvè anbasad ameriken. Ameriken ap kouri dèyè nou etazini paske nou pa gen papye. Yo vin kouri dèyè nou an ayiti yap kraze kay nou pou yo ouvè anbasad yo. Nou pa janm di anyen. Ann fè yon chèn solidarite dèyè tout sa pa bon nap viktim lan peyi a. Movèz gouvènans, gouvènman kap gaspiye kòb tribò pa bò, gouvènman kap peyi vye. Lòt nasyon vin fè dezòd, vin fè kòb an Ayiti. Ann kouri dèyè sa yo tou. Gouvènman ki pa envesti nan lajenès, ann kouri dèyè sa yo. Gouvènman ki pa fè wout, ki pa fè lekòl. Gouvènman ki pa ka bay manje. Gouvènman k ap peye blan pil milyon. Epi yo pa janm envesti nan peyi a ann kouri dèyè sa yo. Ariana dwe antre lan è pòt Tousen Louvèti, seleksyon nasyonal la anvan lal lan koup di mond li dwe antre lan è pòt Tousen Louvèti, pèp ayisyen dwe vwayaje lan è pòt Tousen Louvèti ke zansèt nou yo te mouri kite pou nou, blan ameriken blokel pandan 2 zan n paka vwayaje ladan. Jodi a fòn pale de sa yo. Nou vle lapè, viv ansanm vle lapè. Men nou bezwen yon chèn solidarite pou n fè lapè lan peyi a. Inite, lan linyon nap jwenn tout sa nou vle. Men lapè pa revyen avèk sèl nou menm. Gen leta tou, fòk pèp ayisyen pale ak leta pou n di se lapè kap bon. Leta ap mache kraze kay moun tribò pa bò, lage dwòn tribò pa bò, tiye moun ki sot nan katye popilè yo. Jodi a, Viv Ansanm ap mande, kèlkeswa moun ki sou teritwa nasyonal la, ou dwe w lib pou w pase tout kote. Ou dwe lib pou pase tout kote. E nap mande tou nou menm nou vle ouvè tout wout. Nou vle ouvri tout wout avèk kondisyon ke leta respekte kondisyon li pap vin atake nou, li pap lage dwon, li pap vin kraze kay malere malerèz. E m vle pèp la pale a Viv Ansanm tou pou n jwenn chanjman sa nou vle a. Viv Ansanm prè. Viv Ansanm prè pou chanjman. Viv Ansanm prè pou peyi a vanse. Nou prè pou tout bagay. I sifi ke Leta respekte kondisyon yo. Pèp Ayisyen, jwèt nan men nou, peyi nou pou nou. Desizyon nou lan men nou, pran responsablite nou pou peyi a gen lapè pou tout moun ka viv an pè. Pou tout moun ka viv ansanm pou n sove Ayiti. Ayiti se pou mwen, se pou ou, se pou nou tout. Nou tout gen dwa nan peyi a. Pèp ayisyen, viv ansanm prè. Nou prè epi Ariana nou mande l pou l vizite tout geto ki genyen yo. Jan l te di l la, nou prè. Nou prè. Men pèp ayisyen, lapè pa reve a sèl nou menm, lapè reve avèk leta ayisyen e nou menm e tout pèp ayisyen. Pèp ayisyen, si nou vle lapè, aya na fè premye pa a, rès la lan men nou, ann tou fè yon sèl bagay nou sove peyi a. Nou vle pèp ayisyen an vwayaje lan èpòt Tousen Louvèti. Nou vle Ariana pase lan èpòt Tousen Louvèti. Nou vle seleksyon nasyonal la anvan lap lan koup di mond rantre pase lan èpòt Tousen Louvèti. Nou vle chanjman, nou vle lapè, nap mande pèp ayisyen leve kanpe pou kay moun nou kap kraze. pou ouvè anbasad amerikèn nou gen peyi nou fòk nou viv alèz avèl nou dwe alèz peyi nou se pou nou pa gen moun ki dwe vin ba nou lòd pèp ayisyen se nou t pou sove peyi a lòt moun pap vin fèl pou nou mwen vle lapè viv ansanm vle lapè mwen kwè tout pèp ayisyen vle lapè jodia jwèt pou nou. Nou prè pou lapè, nou prè pou tout wout ouvri a kondisyon pèp ayisyen linyon fè lafòs nou ka sove peyi a tèt ansanm menm jan n sot fè linyon fè lafòs o kongo o togo jan n sot fè l la nou sot goumen Pou n pot la viktwa a nou ka fè l. Viv Ayiti, viv pèp ayisyen, lan linyon fè la fòs nou ka fè tout bagay. Linyon fè la.